Bonswa, bonswa, e koman nou ye, byenveni sou chanel mwen an E jodi a, m ap soti yon bel ti video pou nou Kote ke m pral montre nou, e fè e byen Koman avèk telefon nou, nou kapab download e nenpòt videyo sou youtube ou byen yon film ou wè ou byen yon mizik kelkonk sou youtube met sou telefon nou gratuitman e byen rapid san pèdi tan m pral montre nou e premèman sa w ap gen pou fè w ap dan avèk yon aplikasyon ki rele snaptube e wap just download li ou pap jwenn nan play store a non paske son aplikasyon hack li ye e se nan lien mwen mete nan description nap jwenn ni nap fè sa sorry si nou wè yeux m piti se konsa m ye e se pa hay mwen hay ni se pa domi m gen tout simplement e yeux m piti sa nap fè e si nou pa vle al nan lien bon nou ka toujou al nan lien pou pi fasil mwen ap montre nou lot chemin wap pral sou telefon ou wap chèche yon browser. An jeneral telefon ou vini avèk yon browser epi l genyen pa Android la sou li ankò ki se em, Chrome bon pou Google ok m gen sa mwen gen Chrome nan epi mwen gen UC Web e se avèl m plis sèvi n ap antre anndan E lè nan trenan link lan, nap tou ba nou sa. Nap tou ba nou la, nap fè telecharge. Ok. Li pou al lanse, la yo mando pou download di. Kom mwen mte gen l deja, mba bezwen download di. Yon kò, map jis ale kote mte download di la nan download. Epi mba al installe l. M te gen l deja ou mande m eske m vle fè sa m di wi. Ok, n ap fon ti tan pandan ke l ap enstale. Ti pasyans, de tan sa m kapab ban nou ti mizik pi wo. Wala e... Aplikasyon nou an fin enstale, l tap sèlman analize l. Kwen nan fè ouvri. Ok, e aplikasyon ap ouvri. Pil nan nou konnen l deja, men m konnen l ap itil an pil lòt moun ki pot ko konnen. Pa ezite ban m yon grenn like, share videyo a, e abone. Siyotou. Mèsi wou. E o la ou anndan aplikasyon an la. E nou ka wè anndan an lè a la. E tou ba ou yon ti bar kote ke e ou kapab chèche nenpòt mizik ou bezwen sou YouTube. Ok, pa egzanp, sou bezwen gade yon videyo sou Shakira pa egzanp. Li tou ba li. La ou ka ekri nenpòt non atis la. Bon m ba non atis ayisyen pa egzanp. Si n ta bezwen tande mizik ka fou jòf. Mizik ka fè moman kounya la. Ka fè it la. Ka fou jòf. Ya. Tou konsa. E ap chèche l.

Ok, e men sa nap fè, byen senp, nou pral sou YouTube direktman, nou ka pase nan aplikasyon an, ou byen tou nou kapab e, nou kapab e, pase nan YouTube direktman ou byen nan aplikasyon an, nenpòt nan de yo, antre nan YouTube. Wap fè yon ti desann sa e ou tape nan mizik ou bezwen. Pa egzanp, ou ta bezwen kriminal la, yon mizik kap fè it anpil. Kriminal. Alright, e kay. Mwen te pran sa. E wala. Nou wè yon video ap jwe la. Gon bay senp wap just fè ki sa li se tou senpleman e wap wè bouton sa ki ki rele pataje a la ki anba la se twazyèm ikon ki anba videyo an e bon katriyèm e yo li pataje wap klike sou li li pral ba ou yon lis kote ou ka pataje l. Nòmalman si se sou lòt la, sou aplikasyon an ta pral download li, ou te ka just fè kopye lyen, sèlman ki kopye lyen sa. Men kòm se nan aplikasyon map fòmen nen pou pi senp, wap desen wap chèche SnapTube nan lis la la. Men l parèt la, SnapTube anba menm nan la. E sa wap fè wap klike sou li. Ok, e lò fini, lò fini la, kon ap chèche yon fòma. Eske ou vle mizik sèlman ou byen eske ou vle video? Ou konpwen? E sou bezwen video la pou video. Men tout tan e size lan pi gwo, pa ekzanp wap wè la MP3 70K ki 2.9. li gen pi ta 128 ka ki 5.8 don tout tan e li pi wou plis megabayt e se konsa tou e mizik la pi klè l ap sonnen pi byen mwen m son se selman mizik mwen chwazi epi li pral download nan son mwen fè telechaje wè m ake koman sa telechaje kay sou gade an lè a la nan ba de nosifikasyon wè li geta fin download bon m gon bon internet tou li nan fin download epi se konvèti l ap konvèti Ok, apre sa la, mizik ou tou sou telefon ou, pa bezwen sou YouTube anko. Mizik ou tou la, wap selman klike sou li, lèl fin konvèti, la pou ekipe informasyon, bon, baton, li fini la, mizik mwen pou a jwe sou player sa ki li la player. Ok? Mwen ki te pa, ou lè la ka, ou ka fè yon jen pou... Pou video ou ka fè menm bagay la pou kèk aplikasyon ou ka bezwen download e wap kapab distwè ou. Pa bliye nan link nan anba deskripsyon an, e la wap tou jwenn lyen pou download aplikasyon an. Epi map swete nou banm kèk like, abone, epi nan jou kap vin la la, m pral prepare bon jan video pou nou, bagay serye nèt. M te konn ba nou, fòm di nou tou e. Dezole pou aplikasyon m te ba nou pou sou kon konsè nan entènèt lan. Li te konn mache normal e malerezman Natcom vin koupe sa. E yon pil nan nou la ka temwaye de sa. E kounya la, m jwenn yon ti bagay pou di sel la, m pè pou mwen pou mwen la publiye l. Donk, yon moun ka toujou kontakte m, m ap kite nimewo m, kontakte m, m a ba nou astis la. Ok? Merci beaucoup pa bliye share like and share epi pataje. Merci beaucoup. Bye bye.